Gaëlle bonjour nan nou Bonjour Gaëlle. E bon yes pa gen pwoblèm e nou resevwa w 5 sur 5 la e oditè yo tou yo resevwa w 5 sur 5. Sijè a se? La jeunesse, le pivot du changement. E si w tap dil an kreyòl, paske yon radyo kreyòl, pirman kreyòl. Jenès lan se pivo, se poto, potorik, se poto mitan chanjman an. Poto mitan chanjman an.
Chanjman an, yes.
Poto mitan chanjman an. Ebyen, antanke poto mitan chanjman, jèn yo anpil, se tou nou son sosyete kote ke si nou t ap evalye kantite jèn k ap viv nan peyi Dayiti kou aleksteryè, w ap wè se yon nasyon, yon peyi ki jèn. Toutafè.
Jèn nasyon.
E jodi a la nou pral pale de chanjman. Chanjman.
Eske se chanjman de swa oubyen jèn nan an swa li menm ki pral chanje tèt li dabò oubyen pote chanjman pou peyi a? L ap chanje tèt li dabò, l ap chanje kominote l, L ap sonje lòt moun e l ap sonje lemonn.
Gen twa oryantasyon, sonje swa menm, sètadi sonje tèt ou dabò. Dezyèmman, sonje lòt moun. Twazyèmman, sonje sosyete a, sonje peyi a e sonje lemonn. Pou chanje tèt ou, nou pral derape wi. Pou chanje tèt ou, kijan ou ka fè sa? Dabò, li pou kòmanse pa Li yon bon liv. Lajenès la vin yon diyaman. E nou pral wè plizyè etap ou kapab chanje pou w vin yon poto mitan nan chanjman. Papye nou chak ki la pral bay yon ti bat bouch. Men ou se yon envite donè. Vous avez la voix au chapitre paske sijè w la m panse ke menm si nou menm nou metrize l an pati men ou pi byen metrize l pase nou. E nou pral pati wi la.
M panse Mickaël pral pale. Mèlou pral pale. Deja! Mèlou.

Bis Matè, Kot 25, Haïti Coding Club e tan dotr
n ap travay pou sosyete a kapab pou nou kapab pote chanjman. Bon, ann ale envite, sijè nou, ann devlope. Lajenès, ann di ke jenès la se potomitè chanjman an. Nou pral pale, nou pral devlope tèm sa a. Rapidman, nan sijè sa a gen mwen devlope.

Entegre yo nan sosyete a.
Yo kapab, i kapab ede jèn yo, an n di ke, pran responsabilite yo nan sosyete a. E pou ke, e nou pral wè ke nan kad liv mwen an mwen gen yon yon fraz ki rezime liv lan ki se ki se la jeunesse non sèlman le pivot du changement,

Li pral mennen w vè lenpak. Piske m kreye, piske m fòme dabò, m ap fòme lòt moun, m ap ede lòt moun. Men dezyèman, mwen kapab pote transfòmasyon, e transfòmasyon sa pral kondui mwen menm a lenpak. Enpak sa ke m pral fè a, li pral fèt sou mwen menm, sou fanmi m dabò, sou kominote a, sou peyi a, e sou lemonn. Mennan kounya. Aprè pral gen enpak, pral gen enfliyans. Men sa fè ke ou dwe dabò fòme. Se ledikasyon. Il fo valorize dabò kèlkeswa moun ki ap tande emisyon sa a, ou se jèn, donk ou dwe valorize edikasyon. Ou dwe pran edikasyon ou an men. Ou pa dwe neglije sa. E depi ou neglije sa, ou neglije tèt ou. Wè ang sa a, oubyen aks sa a ke ou ladan l lan, li tèlman enpòtan, tout sa ou gen pou fè a lavni, edikasyon an, Li konte.
Li de baz. Yes, an ale.
E nou pral wè ke E sa menm m renmen yon otè brezilyen ki di ke nou dwe antanke tèl fè fò fè an fè edikasyon an jwe wòl kote ke jèn nan kapab pote chanjman e entegre l nan sosyete a globalman. E sa fè lajenès se yon peryòd de dekouvèt.

Si m gon pitit fi, ou gon pitit gason. Pitit fi m nan li edike, li fòme, epi pitit gason lan lage nan savann nan pap fè anyen. Epi l renmen pitit fi m nan. Li pral oblije al lekòl wi.
Pou pou m dakò relasyon sa, pou yo antann yo tou. Haa! An n ale, an n ale vit e. Pou wè gen, jisteman.
E nou pral wè ke dezyèm eleman. Yes.
Dezyèm anfèt strateji ke m devlope nan liv la, nou dwe angaje nou sosyopolitikman. Kèlkeswa jèn ki bezwen kreye enpak, vin pivo chanjman, li dwe angaje l nan sosyete a. Sètadi li dwe kòmanse pa fè aksyon. E dezyèmman, li dwe kapab jwe yon wòl nan kesyon politik peyi a. Ou pa ka di ou fòme ou pè antre an politik. Ou pa ka di ou fòme ou pè kreye oubyen an di ke yon lekòl. Ou pa ka fòme pou y ap achte w. Jisteman, donk fòk ou menm ou kapab vini avèk dè zide, fòk ou devlope yon espri kritik total

jwe yon wòl nan sosyete a, yon poto mitan nan chanjman. Endike, twazyèm estrateji a, se nou dwe gen detèminasyon. M devlope pwen sa a, avoir de la détermination. Sètadi, kèlkeswa les obstacles, il faut croire en vous même, ou dwe kwè nan tèt ou pou w avanse. E Skazon Baptiste di sa, li di menm si ke gen echèk, Pa kanpe. Menm si gen echèk, kontinye wout la. Pa gen kanpe.
Ou dwe toujou detèmine. Pa gen kanpe, kontinye. E, m ap di w yon bagay, se ke, kèlkeswa sa w ap fè, w ap dekouraje. E dekourajman, m renmen di sa, gen yon bagay ke m di, si pa t gen, depi gen detèminasyon, se ke ou kapab rive nan kote ke pou w dekouraje. Donk, sa fè ke ou dwe

M te voye yon lòt pwen ki di ke pèsevere dan lenkonfò. Enkonfò a se lè ke ou santi ke ou deprime, ou meprize, ou dekouraje. Yo bliye ou. Yo bliye ou. Ou santi ke.

Lavi, an fèt, li toujou kreye mwayen pou ke ou kapab jwenn yon sitiyasyon pou w dekouraje. Men ou dwe pèsevere. E se vre ke m t ap reflechi yon bagay pandan semèn nan. M di ke moun ki reyisi yo, se moun pandan ke yo nan silans lan. Se pandan ke yo nan nuit lan, yo pou kont yo. Sa vle di ke siksè a dabò, li pa fèt lè yo wè l la. Siksè a se lè ke yo pa wè w kote w ap travay la. Menm jan ke w ap fè emisyon an la jodi an, se preparasyon ki bay emisyon an. Se pa, se pa, se pa konvini an ou fè emisyon an. Se paske w te prepare ki fè ke w ka fè emisyon an byen. Ebyen, siksè a se, se nan silans la kote w t ap travay, ou t ap prepare l la. Donk, kèlkeswa jèn k ap tande emisyon sa a, m ap ba w konsèy jodi an. pèsevere, pa dekouraje. Ou ka lekòl jodi an ou rive ou santi ke menm kòb ou pa gen pou peye machin nan. E map di yon bagay trè klè se ke dèfwa ou konn al nan inivèsite a ou pa gen anyen pou manje. Ou fè jounen an wap travay. E pafwa menm dlo ka kouri nan zye ou paske ou pa konn kisa ou pral manje. Mwen pa wont ou pa konn sa yo pral ba ou. Wap pran imilyasyon ka moun.
Wap pran imilyasyon ka moun.
Men map di w ke moman sa yo se moman pou ke ou remonte moral ou. Pou di ke kelkeswa le ka, je dwa pèsevere, m dwe pèsevere. M dwe kontinye. E menm si enkonfò lan vle di ke, enkonfò la vle di ke map avanse. Enkonfò vle di ke m nan yon bon wout.

Alò e jan ke nou sot ou sot ap dil talè a la succès li menm sa pa fèt nan bri non sa pa fèt nan woyy non e sa pa fèt tou nan matu vu yes paske m kapab di ou sa gen anpil moun se pa yon bon plan ke l pa genyen nan men l ya tout afè se pa yon bèl projè ke l pa genyen nan men l men a fòs ke olye ke moun nan travay davantaj pou li wè kòman ke li kapab ateri a sa ki rele rezilta. Paske fò m di w sa byen, ou te mèt wè tout sa w wè k ap fèt nan la a, tout moun ap tann yon sèl bagay ki se rezilta. E sesi, yo p ap bezwen konnen pa ki sa ke w te pase, yo pa bezwen konnen pil nuit ou pa t dòmi, ou gade grangou ke w te bat, sa yo pa enterese yo. Men se rezilta a. Se sa k fè m toujou ap di yon moun sa, lè ke w reyisi, w reyisi pou tout moun. Men lè ke ou echwe, ou echwe pou sèlman pwòp tèt ou.
Sa se klè.
Jounen jodi a la m kapab di nou sa, pa rapò a fason ke nou itilize strateji yo nan vle rive vit, sa vin fè ke etap ki pi enpòtan an yo, etap ki pi frajil yo, nou janbe yo san rann kont. E sa k fè dèfwa, ou gen dwa kòmsi demare sou yon bòn wout, strateji ou nòmal, men èske ou konnen, afòs ke gen yon ti bagay ke ou inyore, e se li menm nan moman te pi enpòtan, sa fè w retounen a zewo. Sètadike ou dwe pi fò lòske w vin pwoblèm. Se klè.
Paske lavi an swa a se yon challenge ke li ye. Challenge, tout a fè. Se chak jou ke w ap leve w ap jwenn de nouvo bagay. Tout a fè. E se chak jou fòk ou menm ou vini avèk de nouvo strateji. Tout a fè klè. Pou w wè kòman ke ou kapab ateri. Tout a fè. Paske lavi li menm w ap toujou ap wè. E sa k fè m toujou gade wè ti bagay sa m renmen di l. Gen anpil moun ki panse ke vi a rose jan ke kòmsi moun yo toujou ap di l. Men mwen menm m toujou di ke moun ou wè k te di vi a rose la, swa ke nan moman an si se pa vant li k te plen se koulè l tap konnen. Paske vi a pa rose vre. Se menm jan tankou kas sa ou wè nap itilize an la. Jodi an lè w kapab wè w achte l la a, tou lè de zòrèy yo ap jwe. Pa twò etone w si tou de kou ou leve w jwenn youn pa jwe. Ebyen se konsa, w ap wè, ou gen dwa wè l nan men yon moun la, swa ke li pran yon tep li fè yon aranjman ladan l. Pou ou menm, ou pral griyen dan sou moun sa, bon poukisa l pa jete sa l achte yon lòt? Men non, se paske moun sa l konprann lavi. Li konprann sa k rele difikilte, li konprann sa k rele move moman. Olye l kouri pou yo, men li oblije rete pou li konvenk yo, pou l konbat ansanm avèk yo. Se sa lavi. Mèsi Melou.
E n ap di ke yon lòt pwen ki enpòtan se ou dwe devlope sans kominikasyon an. Sa di ou dwe byen aprann a byen kominike. Pa egzanp, lòske nou vin nan emisyon sa la, si n pa t konn kominike, nou pa t ap ka fè emisyon. Men, Si ou vle vin yon pivo poto mitan chanjman, fòk ou dabò aprann kominike. Kisa w panse de Decaël sou pwen sa?
Alò youn nan bagay ke mwen mwen apresye anpil nan vwayaj ke m te fè diran semèn nan paske mwen te pran le tan e le swen pou mwen te li ebyen e bouken sa pou m te li liv sa ki lou anpil. Trè lou.
Se la jenès le pivo di chanjman. Byen avan ke mwen rive nan chapit ke w di an, pwofesè, youn nan chapit ki enterese m anpil, se chapit 3 a avèk chapit 4 la. Nan chapit 3 a, enbyen li di ke Avoir la determination, convertir les echecs de parcours an siksè. Pawòl de Skakson Batis. Skakson Batis.
Kote ke ou non sèlman pataje enbyen ansanm de sa ke ou menm ou te viv ansanm avèk jèn yo e ou pataje tou enbyen tout kijan, tout mwayen yo dwe itilize enbyen pou yo kapab detèmine. Sitou nan fason vin jwenn jounen jodi a nou gen yon jenès ki depresif, ki deprime. Kote ke anvan anyen yo bay vag. Yo gen dwa kòmanse sou pwen sa la epi annapre ou tande yo, ou te, yo te kòmanse avèk yon bagay epi annapre sa, ou pa tande yo ankò. E lòt pwen ki enterese m nan se sitou chapit 4 la. A, m p ap ba w manti, liv sa a, monchè, s on liv moun yo ta si, chak moun ta sipoze genyen l. Chak moun. Paske chapit 4 la li menm, kote ke li pale de pèsevere dan lenkonfò. Jisteman. Pèsevere dan lenkonfò. e yon fraz ke w te pral anplwaye de Samuel Johnson ki di, La rivière parvient à percer le rocher, non pas la force, mais par la persévérance. Par la persévérance, tout à fait. Tout sa son ansanm de, e kòm si ou menm k ap li liv la antan ke lektè, sa vin fè kòm si ou santi w non sèlman nan po w, e sa ba w anvi pou w aji.
Anvi pou viv. Anvi. Pou devlope talan ou, potansyèl ou. Exactement. Ah, yeah. Tout sa k te gen lakay ou, se kòm si liv nan li menm, li mete ou an branl. Yeah. Li sisite lakay ou yon ansanm de anvi, surtout ou menm antan ke jèn. Yeah. Alòs sa, m p ap ba w manti, se, se yon travay ki, ki merite, ebyen, ankadreman. Se yon travay ki merite pou lemond, m pap di Ayiti sèlman, pou lemond ta dekouvri l. E kesyon te pral poze m nan sitou nan devlope le sans de la kominikasyon an, kote ke ou devlope anpil, anpil, anpil pwen ladan. Paske la kominikasyon se tou. Se tou.
Tou pase pa la kominikasyon. Tout bagay pase pa kominikasyon. E fraz sa a, pou m pa di l te yon fraz ki te deklanche ansanm avèk Chapit sa li menm, ki se chapit 5 lan, Développer le sens de la communication, m te pran le tan e le swen. Kote ke kominikasyon an li menm, dapre liv sa li menm, ki se La jeunesse, le pivot du changement, li montre, ebyen, egzakteman ke kominike, kominikasyon an li menm li enpòtan. E yon fraz ou te pral anplwaye ladann, fraz sa ke m te renmen l anpil, m te ekri l wi yon kote men malerezman nan fè prese maten an, mwen pa mwen pa gen chans vin avèk nòt lan. Écouter pour comprendre, s'exprimer pour impacter. Sa! Lè w ap devlope, ebyen chak mo, lè w ap devlope chak fraz, ebyen ki anndan liv sa a, li moutre vrèman enpòtans kapital ke kominikasyon an li menm li genyen. E youn nan bagay ki pral enterese m plis nan chapit sa a, se paske li pa moutre sèlman ou menm k ap pale a, men l moutre tou ou menm k ap tande a. Jisteman. Paske. Pou yon bon communicateur, selon liv lan surtout, paske mati an la nou ap parle surtout de la jeunesse, le pivot du changement, écrit par le professeur ebyen l'écrivain Lovson Vilcena avèk nou al emisyon maten an, ebyen li di ke fòk ebyen ou genyen sans pou konprann yon seri de enjeux ki genyen nan mond sa e pou konprann yo tou fòk ou aprann tande, pa sèlman la toutan pou parle, pou partager. Men pafwa tou fòk ou aprann tande moun. Aprann tande. Aprann obsève. Paske kominikasyon li pa sèlman rete nan pale, nan nan nan nan echanj ekri. Non. L ale pi lwen toujou. E sou menm sou menm pwen sa a, m devlope yon lòt oryantasyon, m di ke si ou pa ka pale. Ou pa ka pran mikro, pa ekzanp, laprès, ou ka ekri. Tout sa se kominikasyon. Tout sa. Donk se fè yon mwayen pou kominike sa ke w genyen kòm talan. E se si ou ka pataje dè imaj trè siyifikatif. Jisteman, se kèlkeswa mwayen, chèche yon fason ke w pale, ke w kominike.
Paske piblik lan bezwen sa. Moun, gen moun, gen moun ki konn ap di, m pataje sèlman yon tèks pandan lematen. Epi gen moun ki konn enspire de sa yo ekri, li di, m konn santi m fèb, men sèlman tèks ke w ekri m nan, m remonte.